Nou remake ke 47 fè premye lo e maten an, e sèlman n kapab di w ke la presizyon n a pa ete bòn puiske n te estime ke 47 gen pwobabilite pou l sòti swa nan Florida oubyen nan New York vi avèk konpòteman chif yo, men malerezman pou nou li arive sòti nan Georgia, se sa k fè n pa ka di w ke nou satisfè a 100 pou 100. E men a pa de sa fanmi yo kòman rezilta a te ye maten an, yo te ba nou 947, 83, 40. Nan Florida, 736, 81, 62, Nan New York, 129, 64, 59, Donk, si sèlman si yon fanmi te jwe 47 la petèt nan New York, n ap di l felisitasyon, lejèman, men apa de sa presizyon pa t bon a 100 pou 100. E gen yon fanmi ye maten an ki rele Liyon, anfèt Liyon, Kredo, kèlke choz kòm sa, ki kòmante, ki te di, o, e ke. e nou fèl pèdi epi nap trip etc yon bagay konsa donk nou te fè presizyon nou te fè e modifikasyon pou li donk nou te dil ke o mwen fanmi yo ke petèt li pa konprann E kòman ou mwen kesyon pwobabilite an, paske nou pa ka sènen a 100 pou 100 kesyon pwobabilite. Pwobabilite se yon faktè de chans e pa rapò avèk yon valè ok ke ou pa ka detèmine a 100 pou 100. Donk se yon faktè de chans jan sou di lan. Donk pa gen, ou pa ka sètifye a 100 pou 100 kote petèt li kapab tonbe. Donk lè nou eseye vin avèk yon presizyon kelke pa. Se vu avèk konpòteman chif yo e dèfwa li pa sètifye a 100 pou 100. Donk nou te vle vin avèk modifikasyon sa, rektifikasyon sa pou Leon Credo. Donk pa eseye kilpabilize chanèl la, si sèlman si ou remake ke chanèl la pa bon pou ou, e ou kapab toujou e pa swiv nou ankò. Donk li tap vreman nesesè paske jan w di an, deja lè w di ke ou fè nou pèdi. e kòb etc donk li vrèman pa avantajè pa rapò avèk jan ou dil la donk sa nap fè an sa ki pi enpòtan an se tou senpleman se satisfè kominote an e nou panse ke deja travay ke nap fè a vo 100 milyon fwa e ti grenn kòmantè ke just ou just voye an donk ou ekri an donk ankò yon fwa fanmi yo nap di felisitasyon lejèman avèk chak grenn fanmi ki te omwen gade nan 47 malgre Nou toujou pran le swen, le tan pou nou di si presizyon an te bon a 100 pou 100, si li pat bon a 100 pou 100. Men apa de sa fanmi yo, nou pral gade yo mwen kòman sa pral ye pou nou pou sware 2 avril 2024 la. Bonswa la fanmi kòman nou ye? M espere ke nou tout byen gras a Dye, nou vini ansanm avèk yon tout nouvèl videyo. Nou remake ke mwa avril lan pa mal jiska prezan. Donk gen fanmi tou ki k voye kòmantè ki di nou e felisitasyon mwa davril lan byen kòmanse jiska prezan nan nou bal gade yon mwa kòman sa bal ye byenvni su la chèn de la pwobabilite la chèn de la nimeroloji pa rapò o zekwasyon kalkil e jòja ekwasyon jòja florida nou yòk donk nou bal gade ansanm kòman sa bal ye rete nan fen videyo pou nan dekouvri ansanm ki nimewo nou bal favorize poun soutni anpe non pè boloto ekstra 4 chif maryaj 3 chif ki bal gen yn sètèn.

Extremement important la famille partage pou nou le lien de cette vidéo pou apresye le travay e pou kapab o mwen kontribiye nan avansman e fanmi sa epi un maximum un maximum de coeur jaune dans les commentaires merci deja a chak grenn fanmi ki gentan fè sa an antre directement nan sa nou te kapab rele date du jour, passons à la date du jour. E maten an nou pat gen, nou pat gen tan e di ke jodi an se fèt yon sen. Jodi an, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Saint François de Paul. Ok, donk si w ta bezwen gen yon ide de ki boul Saint François de Paul pote, nou kite link lan. Anba nan deskripsyon oubyen nan premye kòmantè la. Donk se ekstrèmeman enpòtan. Hier c'était l'anniversaire de Sainte Marie l'Egyptienne, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Saint François de Paule. Donk m espere boul li oubyen maryaj li pral arive tonbe, nou pral gade kòman sa pral ye. Le 2 n te di sa nan dat du jour, nou gen 77 ki konn renmen sòti, nou gen 66 e nou gen 58 ki konn renmen sòti. Ann antre nan diferan tip dekwasyon yo.

Gen fanmi lè nou dil ki pa menm ou mwen se pa konprann non avèk tout respè kem gen pou fanmi sa yo malgre yap kòmante ki kòmantè yo pa pa fin ok men kan menm deja lèm di presizyon pa bon a san pou san deja sa gentan se yon priz de konsyans ke li ye kelke pa pou montre ke nou gen ase de kouraj pou nou di ke presizyon pat bon a san pou san lè presizyon bon a san pou san nou dil e eksetera. Donk nou panse e li ap vreman nesesè fanmi yo pou nou e o mwen panse sou sa pou kesyon lè nou di presizyon te bon, presizyon pat bon fanmi yo paske chak grenn videyo nou toujou pran leswen letan pou nou pale byen pou nou vreman eksplisit atravè sa nap di. 454 96 40 se nimewo e se nimewo sa yo ki te soti yè oswa 454 96 40 nou te fè dezyèm lwa.

de la chans. Nan pa pwouke kwa de la chans lan, se li menm ki bal ba nou yn sètèn ide de kòman algorit lan kapab petèt konpòte l fanmi yo pandan pandan sware an. Algorit rezilta. Donk la nou pral gade o mwen kòman sa pral ye pou nou. Yon fanmi kapab toujou voye yon super thanks, yon super stickers si sèlman si e li nan peyi ki elijib. Pwen pou siveye pou nou jodi an se pwen 8, pwen 4. Pwent 2 epi pwent 0. Pran swen w pran tan w gade l byen jan n souvan di l, nou tout pa gen menm zye, sa se kwa de la chans pou sware 2 avril 2024 la. Swa fè kapti dekran, screenshot, e fè l byen rapid, donk la san n pa pèdi tan, nou pral antre dirèkteman nan sa n te kapab rele nimewo pou n favorize a. Jis avan ke nou antre nan nimewo pou n favorize, Nap remèsye chak grenn fanmi ki toujou rete fidèl ansanm avèk nou, ki toujou pataje, ki toujou like, ki toujou ansanm avèk nou. Mèsi e pa sifi. Nou vrèman rekonesan pou sa. Premye nimewo ke nap pote pou jodi, pou sware an 2 avril 2024 la, se yon sèl nimewo ke lap ye. E maten an nou te vin avèk li deja. E se Kabalistik de 96 ki se 0550 lan. Donk maten an nou te vin avèk li. Nou retounen ansanm avèk li. Swive l pou nou plis nan Florida. ansanm avèk New York. Lè nou di w ke 0,550 gen pwobabilite pou sòti swa nan Florida oubyen nan New York, san w pa rann kont gen yon posibilite ki egziste ke li kapab sòti nan Georgia. Lè nap pale, gen moun serye kap gade nou, omwen nou toujou fè le mye ke nou pouvon pou n eseye trè eksplisit atravè sa nap di. 05 50, gen konpòt, gen pwobabilite pou plis sòti, swa nan Florida oubyen nan Nouyòk, vu a konpòteman chif ki se, anfèt nonb ki se 05 50 lan. Ok, donk se sèl nimewo favorize ke nap pote pou sware an. Epi apa de sa, nimewo pou soutni an pe, pou sware an fanmi yo, nap pote 2 nimewo pou soutni, siveye pou nou 10 0 1, e siveye l pou nou plis omwen, paske 10 0 1 sa, la rezon pou lakel ke nou vin ansanm avèk li, se paske. Dèyè 29, talè a 129 sou sòti, sòti premye lo, se sa, nan Nouyòk. Donk dèyè 29, e ekivalan de, e an fèt kabalistik de 29 se 10. Se 10 ke l ye. Donk siveye pou nou 10 zewo 1 fanmi yo. Epi n ap raple w, ojodwi se lanivèsè de Sen Franswa de Poul. Youn nan boul ke Sen Franswa de Poul pote, se 10 zewo 1. Donk, siveye l pou nou omwen nan Florida ansanm avèk Georgia pou plis siveye l. Epi apa de sa, lafanmi, nou gen yon lòt nimewo ke m sot fè premye lo talè a, malgre presizyon pa t bon, se te 4774, n ap remonte avè l ankò paske nou remake ke konpòteman chif yo di ke 47 pwobab pou l remonte ankò. Siveye l pou nou omwen sèlman nan Nouyòk. Apa de sa, nòt pèw ke nou genyen. E fanmi yo Nou konnen sa deja se yon nimewo ki pa janm sispann e maten eske l te parèt wi maten l te parèt sou lapwa de la chans aswè a ankò l parèt pi rèd e n ap raple w ke 64 sot fè dezyèm nou nan Nouyòk donk nimewo sa yo e tout nimewo sa yo fanmi yo yo sanse vini ansanm avèk yon sèl nonpè ki pa lòt ke 2 zewo. Donk la famille janm souvan dil e se sèlman si gen lotri pou sware an 2 zero vrèman vo lapèn poul monte li mete 3 zyèm lo fanmi yo vu a konpòteman chif yo li ta sipoze tonbe deja donk siveye pou nou omwen 2 zero plis nan New York ansanm avèk Florida epi apa de sa 3 chif ke nap pote pou sware an nou jwenn pwen 1 nap vin avèk 100 fanmi 2 zero yo avèk grap zero a tou

Boloto, si sèlman si e nan frape tou lè 3 lo yo, surveye pou nou fanmi yo e 10 e nou genyen tou 2 zero epi zero 5 se ekstrèmeman enpòtan pase video sa fanmi yo pi piti avèk 500 like nou kapab fèl.

Ki brale pataje nan group tout kote. Donk mwen renmen w anpil e benediksyon a chak grenn nan nou. M espere ke nou tout bral arive frape pou sware an trè fò e nap panse nou ta vreman renmen sa de fason trè pozitif. Donk benediksyon a chak grenn fanmi. M espere nou bral arive frape trè fò pou sware an. Nou renmen w anpil. Mèsi avèk ou menm ki te rive nan fen video sa. Randevou se a 6 zè 40 aswè a pou rezilta Georgia, 9 è Florida, 10 è New York. Pa neglije al gade.